Bonjou bonswa fanatik leson Magicien gwo salitasyon pou ou sa fè nou vrèman plezi paske wap gade video nou e nou swete ke tout moun anfòm ou pa gras Bondye ou menm tou kap gade video nou pou premye fwa gwo salitasyon pou ou tou e nou swete kew anfòm epi nap raple ou ke yon sèl jan ou ka sipòte travay la se gade adwat peze bouton sibskrab la oubyen abòne si telefòn ou fransè wap wè ti klòch parèt retirel sou pèsonalize mete sou tout lèske ou metel sou tout wap wè ti klòch lan pouse de ti zòrèy kite la sa vle di youtube ap voye diw Chak lè nou mete yon nouvo video. Nou pap fè pale anpil ann antre direkteman nan aktyalite a. Zanmi fanmi lestomak bese kòman nou ye yon lòt fwa ankò nou antre lakay ou avèk yon nouvo video nou tout konnen kisa kap fè aktyalite se dosye asasina ansyen prezidan repiblik lan Jovenel Moïse ebyen nou konnen Bandi ame jouk ko dan diferan nasyonalite ki fè tèt yo pase kòm diye antre anndan lakay Prezidan Repiblik lan jou ki te 7 jiyè 2021 an epi etèn souf li. Ebyen nou konnen tou bandi sa yo ki te bay Premye Dam nan Martine Moïse 3 katouch men gras a Dye li menm li viv pou kounya l ap pran Swen nan peyi tonton Sam ebyen fò nou di w bagay la grav paske jij depè ki t al fè konsta kadav lan di bagay li wè li pa ka pale ebyen jij depè Carl Henry fè konnen yo bay prezidan repiblik lan 12 katouch nèg yo tire prezidan repiblik lan nan tout je nan zòrèy nan fon e Menm figi prezidan an li menm defigire. Se sa fè tou nou tout ka remake gen yon foto k ap sikile sou tout rezo sosyal yo ki ta vle fè kwè se ta kadav prezidan Jovenel Moise. Nou menm nou pa verifye si se vre men nou gen foto a. Jan n ap gade nan ekran la, sa se foto a nou ka remake gen yon bandaj nan figi kadav lan tèlman. Bagay la grav humm lavi. Antouka fò nou di w tou polis nasyonal avèk lame dayiti yo menm pa t kanpe bwa kwaze ebyen mesye dam yo la ki te mete pantalon yo nan tay yo ebyen yo te kòmanse ap chache mesye dam malfektè sa yo nan tout tèritwa nasyonal la men fò nou di w nou gen bon nouvèl Prezidan Repiblik la li menm Jovenel Moïse kòmanse jwenn jistis li paske lapolis ak lame Dayiti deja etèn souf 4 nan malfektè sa yo epi mete men nan kòlèt 2 nan yo e nou gen yon videyo kote nou pral pèmèt ou gade kòman kèk nan polisye yo menm ki te patisipe nan operasyon sila te fè ti videyo pou moutre popilasyon an kòman yo menm Yap toke kòn yo avèk mèsenè sa yo oubyen malfektè sa yo. Nou ka twouve video an ti jan komik, men nap oblije prann janl ye a paske se konsa nou genyenl. Nou pap fè pale anpil, ann al gade ti bout video sa epi nap tounen. Sniper!
Eske w wè?

Let's go. That's it. Mèsenè yo la. Nan kay tèt jòn abrik ou a. Nou la. Nou la. Ok. Mwen gade sa m ka fè. Mwen fè bak. Ok.

Wi jan nou sot wèl la se konsa polisye yo menm tap pataje kèk ti bout video a popilasyon an pou moutre kòman Yap toke kòn yo ak malfektè sa yo ebyen fò nou diw nèg yo pote bon rezilta jan nou te dil nan kòmansman videyo a yo touye 4 nan malfektè yo epi mete lapat sou 2 nan yo ebyen 2 nan malfektè yo mete lapat yo se 2 sitwayen sa yo nap gade ki chita atè a la e nan foto sa yo jan nap gade a se mesye sa yo. Ke la polis pete la pat sou yo e nou diw tou la polis pete fyèl 4 nan yo nou genyen foto yon premye kadav ki se sitwayen sa nap gade nan foto a la nou ka remake foto an ti jan blou se paske nou pa vle gen pwoblèm avèk youtube e kadav lan li menm tou prèske toutouni misye gon pantalon sou li nou wè pantalon desann li gon boksè sou li tou. Boksè a desann tout baton moise misye deyò e nou pral pèmèt ou gade 2 video ki se 2 kadav toujou nou pa genyen katriyèm kadav lan men nenpòt lè nou genyenn nap potel pou ou nou pa fè pale anpil ann gade 2 ti bout video sa yo deja nou diw dezole Paske nou pa vle gen pwoblèm ak YouTube, nou oblije blurde ti bout video sa yo tou. Ann gade ansanm, nap tounen talè.
Gen nèg kap pwoteje vant eskalye yo ki bay sou do kay la ki te ka yon danje pou nou. Kay la.
Wi jan nou sot wèl la se konsa la police menm etèn souf 4 nan malfektè sa yo nou moutrew yon foto e nou moutrew 2 video nou pa genyen foto byen video 4 yèm kadav lan men nap fouye chache Depi nou genyenn nap potel pou ou. Ebyen fò nou diw kounya nou pral pèmèt ou gade PM ai an Claude Joseph li menm ki pral bay detay sou dosye a tout update e li pral pale tou sou sitiyasyon premye dam nan Martine Moise e bay detay sou tout sak gen pou fèt e tou swit apre nou pral gen chans tou gade DG Leon Charles li menm ki pral esplike kòman yo menm Yo arive mete men nan kòlèt 2 sitwayen sa yo e kòman yo fè pete fyèl 4 nan yo e li pral di nou tou kijan rès operasyon li menm ap kontinye dewoule. E nou konnen tou PM Ayiti an Claude Joseph li menm ki deklare eta de syèj sou tout tèritwa nasyonal la enben gen anpil moun k ap poze kesyon kisa ki yon eta de syèj enben tou swit apre DG Lonsha nou pral gen ministè de la kiltè li menm ki pral esplike nou de kisa ki yon eta de syèj nou pap fè pale anpil nan kite w gade kòman sa te ye se te zanmi w Lestomaguise ki te dèyè mikwo a n ap kwaze nan lòt videyo tchaw tchaw an n al gade ansanm.
Bonswa tout moun, mèsi paske nou vin kouvri pwen dprès sa a aswè a. Sa fè yon dezyèm fwa nou rankontre pou nou pale de evolisyon sitiyasyon. Jan nou tout konnen, genyen konsta legal ki efektye sou depouy mòtèl prezidan an.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 Mwen rankontre jodi a Kò Gwoup la. Se te ansanm nou t ap analize sitiyasyon an e solisite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

Mèsi.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

Mèsi bokou. Bòn sware.